Bonjou ou bonswa tout abòne fidèl Tekno TV yo, ebyen jodi a mwen kontan avèk nou pou yon nouvo videyo kote ke mwen vin prezante nou 2 bèl fich avèk Bitcode pou samdi 2 bèl fich samdi e a la plas de 2 gran pwobabilite E mwen pran e pwobabilite a, mwen fè li an 2, kote ke mwen tire 2 bèl, 2 bèl fich anndan e pwobabilite sa. E sans oubliye ou menm k ap gade videyo sa, si ou poko abòne, fè sa kounye a pou w kapab ankouraje nou nan travay la. Ebyen, pou videyo a pa twò long, nou pral ale trè trè rapid. Kote ke nou pral ale dirèkteman nan chanpyona anglèz lan. E nan chanpyona anglèz lan kote ke nou pral jwe match ki opoze Leicester kontre Bournemouth. Nou pral ale trè trè rapid pou videyo a pa twò long. Nou pral ale dirèkteman nan match ki opoze antre ekip Leicester an e kontre Bournemouth.

trèzyèm avèk nèf piti pwen. Ok, nou pran doub chans ekip doub chans ekip Leicester a. Ok, n ap kontinye kote ke nou pral ale an Espay. An Espay, ok. N ap vire an Espay rapidman pou n kapab ale nan match ki opoze antre Valence Valence e ekip Osasuna a. Valence e Osasuna, nou konnen Valence li menm ki e 9 yèm o klasman avèk 10 pwen e sepandan e Osasuna 6 yèm avèk 13 pwen. Valence ki e match sila ki ap jwe an vandredi e Valence ki 9 yèm avèk 10 pwen, Osasuna ki 6 yèm avèk 13 pwen. Nou menm nou pran. Doub chans ekip Valence lan ki gen yon ti risk tou piti men ki pa twò grav. Nou konnen Valence pwobableman gen 2 eleman ki pi pwisan ke ekip Osasuna an. Nou pran doub chans ekip Valence lan. Ok, n ap ale n ap fè swivi an kote ke nou pral ale nan match ki opoze ant Real Madrid e Getafe. Nou konnen ekip Real Madrid lan dènye match li te konnen yon match nul fas a ekip Osasuna an. E Real Madrid fas a Getafe, Real Madrid nou konnen ki dezyèm o klasman avèk 19 pwen, e Getafe li menm ki katòzyèm avèk 7 pwen. Nou pran viktwa ekip Real Madrid la. Pran viktwa Real Madrid. Kounye a n ap kite Espay pou nou kapab ale dirèkteman nan Bundesliga a ki se ann Almay, kote nou pral ale dirèkteman nan match ki opoze antre ekip Bayern Munich lan fas a ekip Dortmund lan. Kote nou konnen ekip Bayern Munich lan ki twazyèm o klasman avèk 15 pwen e Dortmund li menm ki katriyèm avèk 15 pwen. Nou menm san ezite nou pran viktwa ekip Dortmund lan. Pran viktwa Dortmund ok. N ap kite Almay pou n kapab ale nan match ki opoze antre Paris Saint Germain e ekip Stade de Reims lan. Kote ke nou konnen Paris ki premye o klasman avèk 25 pwen e Stade de Reims ki

Ou pa jwenn li? Pa bliye di nou sa nan kòmantè pou nou kapab tcheke nouvo Bitcode la puiske de tan zan tan Bitcode sa li menm li gen kote li pwal chanje. Si ou pa jwenn li, pa bliye di nou sa nan kòmantè pou nou kapab ba ou li. Ok nou pwal pati pou dezyèm fich lan men nap fè yon lèkti otopedi nan premye fich lan ki se yon kod 744. Ok nou jwe doub chans ekip Leicester a fas a Bournemouth nou jwe doub chans ekip Valence lan e fas a ekip Osasuna a nou jwe viktwa Real Madrid viktwa ekip Bayern Munich lan fas a Dortmund e viktwa Paris Saint Germain fas a Stade de Reims ebyen sa se premye fich nou pou Samedi ok nou pral pati direkteman. E pou dezyèm fich lan, e sans oubliye bit kòd premye fich lan se 73 80 38. Ok nou pral pati dirèkteman pou e dezyèm dezyèm fich lan kote ke e nou pral ale an Angletè dirèkteman an Angletè. Kote nou pral ale nan match ki opoze antre Chelsea e ekip Wolverhampton lan. Nou konnen Chelsea ki senkyèm o klasman avèk 5 pwen. Sepandan, Wolverhampton, li menm ki twouve l dan le ba klasman avèk dizuityèm avèk sis peti pwen. E konsa, de ekip sa yo yo menm yo plase yo klasman. Se Chelsea ki premye avèk Chelsea ki senkyèm avèk trèz pwen. Epi ekip Wolverhampton nan li menm ki twouve l dizuityèm avèk sis peti pwen. Ok. Avèk 6 pèdi pwen ok. Nou pran viktwa ekip Chelsea an. Nou pran viktwa ekip Chelsea an. Ok n ap kite Angletè pou n kapab ale an Espay nan match ki opoze AP Madrid fas a ekip Girona an. Ok nou konnen AP Madrid li menm ki senkyèm o klasman avèk 13 pwen. Sepandan ekip Girona a li menm ki trèzyèm avèk 7 pwen. Nou pran viktwa ekip AP Madrid lan. N ap kite Espay pou n ka pa pale nan Bundesliga a, se an Almay kote nou pral ale nan match ki opoze antre RB Leipzig fas a ekip Mainz lan e fas a ekip Mainz lan ok e kote ke nou konnen RB Leipzig ki onzyèm o klasman avèk 11 pwen sepandan Mainz li menm ki douzyèm o klasman avèk 11 pwen osi e nou pa kouri fò nan nan match sila nou pran tou senpleman doub chans ekip RB Leipzig lan.

Avèk ekip Toulouse lan, nou konnen Lyon ki setyèm o klasman avèk 13 pwen, sepandan Toulouse douzyèm avèk 11 pwen. Nou pran dirèkteman viktwa ekip Lyon. Nou pran viktwa pou les Lyonnais. Ok, nou pran viktwa ekip Lyon an. Nou pral ale dirèkteman. nan peyi Portugal kote ke nou pral ale nan match ki opoze antre Sporting CP e ekip Santa Clara an. Nou konnen CP, Sporting CP oubyen Sporting Portugal ki 7 tièm o klasman avèk 13 pwen e ekip Santa Clara li menm ki 16 tièm avèk 5 piti pwen. Nou pran direkteman viktwa ekip Sporting Portugal lan. Ebyen dezyèm fich nou an se konsa li pati n ap vize ansanm pou n kapab verifye fich la ok nou pran viktwa ekip Chelsea an fas a Wolverhampton nou pran viktwa ekip Ate Madrid lan nou pran doub chans ekip RB Leipzig fas a Mayens nou pran viktwa Lyon fas a ekip Toulouse an epi nou pran viktwa Sporting Portugal fas a ekip Santa Clara an ok ki gen yon kot 7 0 7 e fich sa li menm ki gen yon kot global 7 vigil 7 ebyen nan 2 fich sa yo ou menm wap dim kiyès ou pi renmen e sa ou pi renmen an se li menm ou va Lage kob ou anbal e kounya nou chwazi modifye bagay yo nou pa bay probability mete tout yon sel fich men nou chwazi pataje yo e pou ou pou kapab fasilitew pouw genyen ebyen 2 fich sa yo sa ou pi renmen ou menm wava lagel lajan ou anbal e siw renmen tou lede tou ou kapab Fè swivi an paske se 2 bèl fich, 2 bèl, 2 gran, 2 bèl fich ki pou trè trè pwobab pou samdi ki pwal vini la. San oubliye ou menm ki poko abòne, abòne pou kapab ankouraje nou. E ou menm ki deja abòne, mèsi, mèsi pou fidelite ou sou chanèl sa. Pa bliye kòmante pou di nou sa ou panse. Ebyen, mwen toujou fyè de nou e piske nou toujou sipòte m. Mèsi, mwen te kontan avèk nou.